Oh! Letènèl! Gad jan Ayiti pral gou! Sa vle di la, nan jou k ap vini yo, m k ap chèche yon otorite m pa jwenn, tout al nan prizo Ozetazini. Ha! Ha! Ey! Jan ti pwovèb kreyòl la di, lè l pi fè nwa, se lè sa l pral jou. Pwoblèm Premye Minis Ariel Henry pa p isi. Lè kap konte pou FBI vin chèche l pa bò isit. Kiyès ki fè deklarasyon sa? Martine Moïse pale. Jan ti pwovèb kreyòl la di, yon jou pou jibye, yon jou pou chasè. M pral eksplike w tout bagay. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. M pral ba w tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kouman nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè n plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ay. Kont sa ki se te, Fòk ou retire rad sou mwen pou wè bote m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se mayi. An n pati krik krak pou nouvo kont ke nou genyen, M pral flannen m wè de chemen. M pase nan tou de. M pral flannen, mwen wè de chemen. Mwen pase nan tou de an menm tan. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye jan ke m te anonse w, Martine Moïse pale. Nan yon tweet, men sa l di, Gras ak bon volonte kominote entènasyonal la, nou santi ankèt la ap vanse. Nou di bravo, sispèk kle yo nan lanmò Prezidan Jovenel kòmanse jwenn arestasyon. Nou ankouraje jefò k ap fèt yo pou mete tout asasen yo anba kòd, sitou moun ki finanse krim sa a ki mete dlo nan je tout pèp la. Medam, matmwazèl e se mesye, gen divès bagay pou konprann nan twit sa. E, yè, jan ke m te di nou, Rodolphe Jaar, rantre nan peyi Lèzetazini, deja yo di l, ebyen ou riske pase tout vi ou nan prizon, misye tou di, m ap kolabore pou m retire sou pèn mwen, mwen pre pou m di kiyès. ki te finanse asasina ansanm avè m paske mwen menm m te bay yon total de 130 mil dola pou te achte zam, pou te lwe machin, e m te bay kay mwen tou pou mèsenè yo te desann. Men, frèse sè byeneme, bagay la parèt tris, bagay la parèt grav, sa fè mal. pou wè chak moun yo arete nan kad dosye asasina Jovenel la, chak moun yo arete freze se ki implike nan touye prezidan, moun nan tou di w al avèm Etazini pito. Tande byen wi, moun nan tou di w m pral Etazini pito paske la m santi m an sekirite pou m pale. Letènèl papa kouton koze. Chak moun yo arete freze se. Li di w Etazini m prale m pa pral an Ayiti. E paske moun sa a li deja konnen. Ariel son move je, mini jistis la son move je, jij kap estu dosye a son move je, li konnen yo fen e byen. Menm jan w wè Badio te di li konnen Ariel li kontwole l de A a Z. Donk, de mèm, Jan konnen, kòman nèg yo kriminèl, kòman ke l konn voye yo al akonpli misyon pou li, li konnen yo fen, e byen, kounye a la, al debake anba di, swa dizan dou pral kòd jij et setera, yo ka touye yo, yo ap touye yo kan mèm. E nou raple nou, dragon ki se te yon eleman, enpòtan, Eleman enpòtan nan asasina prezidan an, ou pa wè kòman drago mouri yo di w li te gen kowona epi de kowona li rive yon moman oksijèn li desann pi ba pase 60 donk disi pou l rive lopital l ale. E jiska prezan n pa janm konnen si yo te fè antèman drago a si yo te pran l yo te voye l nan peyi l pou l al antere. Nou pa janm konn bagay konsa. Pa gen anyen k di w si dragon mouri vre. Ay nèg pa bò isit tèlman mafya. Si w wè yo ka fè Anèl soti nan prizon, nan sèkèy. A lepòk mezanmi prizonye k ap mouri, mouri, mouri, mouri. Anèl pase tou vivan pami mò yo frèzesè. Li soti. Se pou moutre w nan ki nivo e dirijan pa bo isit koronpi. Donk, jounen jodi a, lon moun nan peyi d'Ayiti ou di ou se jij, ou se dirijan, ou se avoka, ou se dis, ou se grefi. Kont respè a. Kot onètete a frèze sè. Chak moun yo arete, yo gen difikilte pou prezante devan la jistis ayisyèn. Kat mesye, non? Sa son wont frèze sè. Son wont! E yo gen rezon kelke pa. Byen ke yo menm yo implike la de paske yo deja konnen nan ki nivo jij yo kowonpi. Jij yo konn travay pou yo. Se sak fe, m toujou di. Gen de nèg wè gen lajan nan peyi a frè se sè byen eme. Ou pap janm wè boulos al pran andre michel poul plede pou li jamè dan listwa ou pap janm wè yon bagay konsa. Ou pap janm wè dimitri vob al pran andre michel kom avokal li konnen sa se ti chen lakay li liye li pap janm al leve tach ba li. Wi ou avoka ou ka avoka pou tout moun men pou lou pa avoka. Sa vle di ou san respè devan l. Ariel Henry ka premye minis pou tout moun, men l pa premye minis pou mesye sa yo, paske Ariel se ti chen k mare nan pye tab yo. Ariel se ti esklav volontè yo. Youri ka gwo senatè de la republik, men youri stil esklav volontè yo. Donk, mesye Frantz Elbe, deje lapolis, ka toujou chèf pou tout lòt polisye. Men li son gadyen kay Boulos, gadyen kay Dimitri, gadyen kay nèg sektè prive. Paske, si nèg sa yo te gen kouy vreman, lanbe ka toujou gwo senatè de la repiblik, men pa pou mesye sa yo. Pou mesye sa yo lanbe san kolòn vètebral freze swe byeneme, li san kouy. Donk, nèg ki anle a, konnen nan ki nivo nèg anba a, li sousou. Konnen nan ki nivo dirijan yo pa onèt. Donk, chak grenn yo pran, yo tou di m pa pral Ayiti non, ou pa bezwen ale avè m an Ayiti. An al jije m nan lòt peyi pito. Pa voye m ayiti paske mesye sa yo donk imedyatman ou voye m yo pral nan tèt mwen donk yo pral pase m lòd non sèlman sa tou yo pral tchay pou wè kòman yo te ka ban m pwazon pou fin avè m pou pawòl pa pale men si l ozetazini kote li a kiyès ki pral sot kote l soti mache tcha tcha pou al bay pwazon bagay la pa fasil konsa nou kapab konprann medam matmwazèl e mesye donk. Sa vrèman fè wont, sa vrèman fè tris pou yo fin touye yon prezidan ayisyen, chak moun ki te enplike pandan dènye moman la yo ap ranmase yo tou dou Etazini, Etazini nou prale n pa pral an Ayiti. E ankèt la bloke an Ayiti, nou wè gon bagay serye jij la ap fè anba, 6 mwa apre yo fin touye yon prezidan, Kèk grenn moun yo tande, apa yè Pierre Espérance le chimpanzé de la République t ap fè nou konnen, o wi, moun ki te gen manda dèyè yo, enben, ki sa k pase pou yo, yo peye, sa ki nan prizon gen, laplipa nan yo, yo tande se lajan yo peye. Men, medam, matmwazèl e mesye, nou konnen jij la te retire manda dèyè Paul Denis. Men, Paul Denis kiyès li ye? Paul Denis se te yon ansyen minis jistis. Ansyen minis jistis sa frè e sè byeneme a lepòk Badio se te konseye minis jistis la. Eske n konprann bagay yo? A lepòk Badio se te konseye minis jistis sila. Donk si Pierre Esperance ka di konsa se peye yo peye pou retire manda ebyen Paul Denis peye pou l retire manda nèspa? Li pa etonan lòt semèn ou tande Badio peye pou retire manda. Li pa etonan tou, jij kòk peye pou retire manda. Lè pastè peye pou retire manda. Ou wè bagay yo ap fasil nan jou kap vini yo la. Non, lè m di nou Ayiti pral tèlman gou, Ayiti ap rive yon moman l tèlman dous frèzesè, rale kreyon nou make. Pase gwo seri de nèg kap ouvè kò yo se tande w tande, se gade w ap gade FBI debake pa bò isit, pran nèg kòd al ansanm ak ou. Kòd ale. Kòd an ale san viza, san paspò, kòd an ale. An ale ti mesye nou fin touye prezidan, an ale. An ale, an al pran sa k rezève pou nou kay tonton Sam. Donk bagay ki tris. Pou ou wè wap kite peyi ou se nan prizon ou prale nan lòt peyi. Non bagay la rèd bagay la grav. On jij la, lap fè chantay, ou tande, moun ki te gen manda, ou gen biznis, li di ou fò bonm tèl bagay. Sa vle di son moun non y site nan touye jovenel son ti boutik li gen, jij la grefi ap parèt kareman yo di ou bonm 2 ti bout diri, bonm 2 galon lwil map retire manda. Donk nou kapab wè nan ki nivo nèg yo desann plat atè nèt Yo san respè, yo san valè, yo san etik. Si mwa apre, pa janm gen yon demach ki fèt, ou pa janm tande, goun gwo towo yo pran, se toujou tande, Dimitri Lagel, Dimitri Lagel, Badio, se toujou non sa yo. Tandike yo la deja, pou ki sa n pa ka jwenn moun ki finanse a? Donk, jij ap fè skal. Yo ap fè skal nan dosye. Jiskaske yo tande manda sa fini, epi yo met on lòt. I menm i vin rekòmanse. Se konsa bagay la prale. Jiskaske ou pa janm tande dosye sa, fè yon pa kita, yon pa nago, l rete la l friz. Menm jan ansanm avèk dosye mèt Dorval la, imajine ou mèt Dorval mouri. Mèt Dorval se te yon avoka. Donk, ou te kapab di, tout avoka nan peyi Dayiti, met tèt ansanm, chofe chofe, chofe ee dcpj pou wè kòman ankèt la kapab abouti e pi sa w tande pou jijman fèt, pou jijman fèt e pi pou tout asasen pran prizon. Kòm etan done, n akize Martine Moïse, e byen Martine Moïse vini devan tribinal pou vin eksplike sa w konnen de asasina. Donk, an se sans, Jovenel fin mouri, e pi sa prè sa w pral tande tribinal kase, yo vòlè tout dosye sou asasina mèt Dorval se kwa listwa donk se menm asasen yo ki vin pran pouvwa yo ankò frèzesè donk bagay la konplike bagay la grav sa fè tris pou wè chak moun yo arete yo dou m pral o zetazini men m pa pral an ayiti pa gen jistis nan peyi dayiti sa vle di ka gen tout bagay an ayiti men pa jistis. Ka gen tout bagay nan peyi dayiti freze se byen ebe, men jistis sa pa egziste, avoka sa pa egziste, jij sa pa egziste, a e se sou sa ke lajan moun sa yo mache. Imajino wale, goun moun ki fin fon bagay, wale pote plent pou li. Lè w rive nan tribinal la, ou k viktim, jij la f dèyè fè w peye yon lajan ansanm ak avoka. Yo gen tan mare sosis yo. Si tout fwa ou di ok m kase w kite sa, moun te gen pwoblèm ansanm ak li, an n jere sa, si son bagay ou te pran pou mwen, remèt mwen n ap reviv lavi nou ok, tout bagay ok. Oh oh! W ap plis wè yo demare w mete w nan prizon pou fè w peye yon lajan. Yo pa onèt menm! Epi, anvan pale a palo de la jistis ayisyèn, lenstitisyon. Mande m ki enstitisyon? Yo tout vo, yo tout se volè nan enstitisyon. Jan ke m toujou di l, donk lè n ap fè peyi, premye enstitisyon k pral nan prizon l rele la jistis. Paske moun sa yo koripsyon tèlman enpòtan pou yo, frè se sè byen eme son bagay ki ineksplikab.

Lè dcpj poze misye kesyon poukisa li kraze tèt kòlèg la, misye fè konnen se paske polisye sa a te gen yon relasyon santimantal ansanm avèk ti boubout li. Nan yon videyo k ap fè tou rezo sosyal yo, montre jan polisye Dele a dechaje zam nan tèt lòt polisye a ki rele No. Donk, medam matmwazèl e mesye, Misye fin touye kòlèg la, kounya a misye li menm li pral brè prizon pou yon bòbòt. Non, bagay la tris, bagay la konplike. E kounya la, lò fin touye lòt, yo arete w, ou nan prizon, fanm nan pral ret avè w, l ap chèche yon lòt frè pa l. Epi lè w ap gade foto an, bèl ti gason. Bèl ti gason devan Letènèl. Frè se sè byeneme, pran bèl fanm, pran bèl gason, se gwo pwoblèm wi. Tank ou an pran gason k bèl. Se tank ane lavi ou konte w. Oh oh! Adem ou nan bèl nèg. Jalouzi, ou kap mache a nèg. Fanm tonbe gade, kè w gwo, ou gen pwoblèm. Telefòn li sone, wouch! Ou preske fou. Li gen nèg, li gen fanm. Oh! Deno jou, bèl gason yo pran gason anpil.

Ebyen polisye sa li menm li pa nan ransi touye konfrè just pou yon chouchoun. Antouka bagay yo konplike nan peyi dayiti. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Frèze sè byen eme, senatè yo pral travay. Senatè yo pral travay. Biwo tyers sena a kreye 3 komisyon travay nan divès sektè frèzesè. Nan dat ki te 11 janvye a, biwo tyers sena a repiblik la, apre yon nòt Lambert te pase kout plim ni anba l, anonse kreyasyon 3 komisyon travay. Yon komisyon travay nan sektè politik ki prezide pa senatè Pierre Paul Dumont. Komisyon sektè sosyal e ki prezide pa senatè Denis Cadot. Komisyon sektè ekonomik ki prezide pa senatè Jean Rigaud Belizaire. Biwo sena a kontinye pousuiv atribisyon li yo. raple responsabilite l pran tout inisyativ pou ankouraje dyalòg politik ki deja fèt pa diferan sektè nan vi nasyonal la e pou travay ak enstans konsène yo pou pwoblèm ensekirite a. Frèz e sè byeneme, si nan senkan, si nan senkan, Senatè yo pa t regle anyen? Ebyen non e non, yo ap tchway pou wè kòman yo te kapab aranje tout bagay, pran responsabilite yo, renouvle angajman yo, pousuiv atribisyon yo, oh my gosh! Lè nou te vèt nou pa t fè mamit e lè n sèch nou pral fè mamit? Bon ki koze sa frèz e sè byeneme? Bon, nou genyen nèg epe a ansanm ak nou la a ki fè anpil gwo revelasyon pou dat kap 7 fevriye 2022 a. Chèf la ann ale, kisa lespri yo di w? Kisa k pral pase 7 fevriye? 7 fevriye, men kòman jwèt la pral dewoule. Ariel ap prepare l li menm pou l vwayaje, pou l al nan prizon, se sa vwayaj la ye. Rete!
Sa mesye ap di m la? Kòman vwayaje al nan prizon etranje a? Ki koze sa? Sa Ariel fè? Ariel son doktè li ou pa konn sa? Doktè! Kounya vwayaje pou al nan prizon mete l disponib. Pale bon koze tande, fin di m kisa k pral pase menm? Sa k genyen? Poukisa se lòt bò a li pral nan prizon? Se Ariel yo te bay succede a Jovenel. Sa se evidan. Nou te konnen se Martelly k mete Ariel. Mentnan, departement d'Etat ou wè konnen Ariel nan touye Jovenel. Aa bon, men koze, Ariel nan touye Jovenel, m poko janm sezi konsa. Frè se sè nou mele wi. Nou mele! Bon, bagay la konplike, ekstremman konplike. Kounye, fin rakonte m nan sa k pral pase 7 fevriye. Men, pa gen pèsonn ki kapab di w de fason egzat 7 fevriye, 8 fevriye, men sa k ap fèt. Se yon pwosesis Ariel prale. Pral genyen le sommet des accords kap fèt sur le teritwa nasyonal. Se akò solèy leve ke Jean Jacques le Exantus ap pwomouvwa. Se li menm ki sèl akò de Dessalines. Letènèl papa, bon kote Dessalines kouche yo pa ka kite l repoze an pè? Nan ki dosye akò Desalin te ansanm a moun sa yo? Sa akò sa gen ladan l? Akò de Desalin nan, se klèman, se li menm k ap pale de amnisti pou Ariel. Paske Ariel, premye akò depi depi 3 zan k ap pale de amnisti ke Jovenel Moïse te dakò. Jovenel Moïse siyen n deja se akò sa a. Paske nou nou patisipe dan lè asiz de la non siyati. ke Prezidan Jovenel te mande m, Jean Jacques Lexens, al patisipe. Donk, li klè ke 7 fevriye, Ariel ap cheche ki wout pou l kite pouvwa a. N ap sèlman di Ariel, meyè fason k ap ba l wout pou l soti a, se akò solèy leve a ki pale de amnisti, ni pou li menm, ni pou Martelly, ni pou tout asasen, eksetera.
Amnisti? Amnisti? Ala traka papa! Kwe se sa byen eme, eske nou konnen sa mo sa vle di? Fò m di nou, amnisti vle di bliye, bliye tout bagay ki te pase. Se yon nosyon nan dwa penal, ke n kapab defini tankou, zak ki te fèt, donk nou just pase trè sou yo. Moun nan te vole, nou pase tre sou li. Li te touye moun, nou pase tre sou li, nou padone l, nou bliye tout bagay. E malè ak yon moun k al evoke sa, donk si w al pale de sa, e bin sa ki pral pase, yo ap pran sanksyon kont ou. Frèze se byen eme, nèk ki fin vole la jan petro karibe, ki fin rich, ki fin milyonè, milyadè yo, nou just bliye yo e pin rekomanse. Bandi kap mache bay moun bal nan tèt. Maten midi swa, donk nou just padone yo epi tout bagay fini. Nèg ki fè kadejak sou pitit moun yo, nou just padone yo epi sa fini. Fanm ki anpeche lajan ret nan poch gason, nou padone yo epi sa fini. Non, bagay la tap, bagay la tap tro fasil. Bagay la baka fèt konsa an 21 èm syèk. Ou fè zak ou, ebyen, fòk yo jije ou nòmalman. Fò la lou, fò la jistis pran sanksyon kont ou. Ann kontinye chèf la. On elit minoritè ki kapab fè komès, se yo menm ki ka fè gen tout bagay nan peyi a, dotan plis ke spirityèlman yo tout akote. Ou tande Raymond Ja, tout nèg sa yo nèt nèt nèt nèt, ou wè k nan boujwa, yo tout te nan touye Jovenel dayè. Nou wè yo tout te nan Accord de Montana. Se menm kolonn asasen yo wi ki nan Accord de Montana. Se yo menm ou wè y ap degize yo. Kounye a la a, Palacios kòmanse pale, Raymond Jean pale. Ou pral wè yo pral pran yo tout. Demen ki pral konstwi peyi a pap jwenn asasen ankò. W ap chèche a bouji ou pap jwenn yo paske Depateman Deta oblije wetire kilòt sou tout vakabon. Eske ou tande de koze? Koman retire kilot yo a? Ki koze sa? Sa ve di, neg nan gouvenman an konn met kilot pou tout bon? Neg nan opozisyon an konn met kilot pou tout bon? Frese se byen eme, imajine ou li tkite la an kilot. Ha ha ha! Eee! Bagay la konplike! Jan pye frè sa vire tankou 66 pou la wè kilòt pou lap defile. Nou bagay la konplike. Men frè pa m, bon m sou bagay, kòman w kapab ede nou idantifye vakabon a kilòt yo? Nou wè yo, yo nan laprès, yo nan dwa zimen, yo nan antrepriz, yo tout endistenkteman, Jovenel Moïse kòm li tap di l nan bouch li se zo pwason an ki pral mache pran tout nèg. Donk pa konprann ke se 7 fevriye la. E 7 fevriye Ariel prale. Men Ariel oblije antre nan akò solèy leve a. Kounye a jodi a Ariel nan yon retrèt nan de Kamewoun. Ou konprann avèk tout moun yo. L ap di yo kijan l pral kouri. Kijan l pral kite peyi a. Se konsa ke l ap fè l. Men mentnan. Kyèt, sa k pase w la? Ou kòmanse di m yon bagay, epi ou gen tan vire w tonbe nan lòt bagay. Bon, ki koze sa frèzesè? An, Ariel ka al de Kamewoun, se plan l al fè pou l wè kòman l ap kite peyi a. Eyy! Ala traka papa! Anhan! Ariel ka al de Kamewoun, se plan l al fè, l al prepare a ekip li pou konnen kòman l ap kite peyi a. Apa li papa n. Jòj chache jòj twouve. E apre, ki sa k pral pase ankò? Spirityèlman peyi a pral delivre si se moun de byen. E pa dilè dwòg, asasen, yo gen soupson sou yo ki nan parleman. Ou konnen parleman ap chofe la wi. Y ap chofe paske yo wè Ariel prale pou yo monte. Non. Tout ti asasen, salopri ki anndan parleman n ap di yo, yo met tempo paske peyi a yo pa ta ka retire salopri menm jan avèk Ariel pou y al pran salopri anndan parleman. ki gen dosye dwòg sou yo e demen maten pou yo mande kouri kite peyi a. Donk. Ki koman salopri. Tanm m konnen salopri se nan mouda bannann yo mete sa. Afè di dirijan nou yo son ekip bann salopri. M poko janm sezi konsa. Sa vle di la si m byen konprann lòt semèn Ayiti pral pran vakans frèz e sè. Ayiti pral pran vakans. Pat gen moun nan tèt peyi a nap an vakans. Hahah I love my country. N ap ka al andeyò, benyen nan rivyè, manje pwason, manje lam boukannen, frè ze sè, bwè bon ti kafe. Eeyi! O! Letènèl! Pap gen chèf frè ze sè, tout pral ozetazini nan prizon.

Ooh ok ok sa vle di se solèy leve ki pral dirije Gad yon Ayiti kap gaspiye mesye tout moun bezwen monte nan tèt Ayiti pou desann kanson yo m poko janm sezi konsa bon te kwè lanbè li menm li pral prezidan ou pa gen kèk feedback de li menm? Kisa nou konn wè m konn fè di alò nou ta redi se fò moun nan pa gen soupson dwòg sou tèt li ou konprann èske se mwen k konn kap di lanbè gen dwòg nan tèt li Baz la nou pa konn tandel tout tan donk nou paka nan bagay konsa epou lanbè kanpe poul tann lè yap rive sou li paske se akò solèy leve a kap kachel donk mwen mpa gon anyen mpè se paske yon konba rete yon konba donk lanbè pa bezwen mete sa nan tèt li retire yon ariel ki bonè blan mete yon blan bonè k rele ariel gon dosye sou li men lanbè konnen yap mache sou li tou yap rive sou li tou. Ki istwa sa? Frè se sè byen eme, se kwa listwa? Tout moun nan peyi a gon dosye, yon dosye, yon dosye. E souvan se pa bon dosye, se move dosye. Bon ki es ki pral dirije la menm nan vakans Ayiti pral pran? Menm jan tout moun konnen nan sosyete a. Mwen nou kwè ke n ap chache moun de bòn volonte, ki onèt, ki entèg yo, ki kache anba kabann yo, pou n kanpe pou n pran peyi a. Pou ke moun ki pral fè ekip lan, se pa Joe Biden ni Kenneth Merten ki ka gen soupson, diye e pa dwe gen soupson dwòg nan tèt ou pou vin pran peyi sa. Sinon, nou pa t ap bezwen ap fè tout efò sa n ap fè a. Lambert konnen ke li menm li pa an odeur de sentete. pou l vin pran peyi sa pou nasyon an ka konte sou li paske se sa w fè se li k swiv ou dosye dwòg nan bouda w fè w kanpe akote bay yon lòt ekip moun ki avanse k ap pote amnisti pou ou amnisti a l ap pou lanbè wi l ap pou mateli l ap pou kiko l ap pou seremi yo tout ki se vòlè asasen l ap pou lalo l ap pou tout nèg ki nan petwokaribe. M poko janm sezi konsa. An se ou k pral dirije? Huh! Ki Ayiti? Ki dirije? M poko janm sezi konsa. Sa vle di yon moun mèt touye, rache, vole jan l vle paske gon moman k ap rive n ap fè amnisti jeneral. Ala traka papa! Paske nou p ap janm kab dirije peyi sa pou l kal lè nou di gon gwoup moun ki pa ladan l. Fò nou tout ladan l. Se pou nou tout ladan men chak moun gen plas yo paske yo pap ka kite salopri sa yo devan ankò nèg tankou Boulos, Ja avèk tout nèg ou wè nan ki nan akò de Montana yo paske se yo ki tap fè lari a cho bay moun kòb epa vre epi pou kapab tiye prezidan donk pou lamerik. FBI oblije, depatman deta oblije manje tout nèg sa yo. Byen ke FBI menm kan li ta pran tout nèg met nan prizon, map di ou te konnen kan menm ke yo tap touye Jovenel. Sela vle di moralman FBI oblije manje tout nèg, men moralman FBI te konnen tou yo tap touye Jovenel byen avan ke Jovenel te mouri.
Kote mesye sa jwenn koze sa? Ameriken te konnen FBI te okouran yo touye Jovenel? Sou koute pete kap sot nan mouda bouriko ba li chay li pat dwe pote. Bon banm di w bagay, kisa amnisti vle di pou ou menm? Fè dyòl mwen fè m mal. Chak jou se menm bagay sa m reponn. On amnisti se on desizyon politik yon pèp pran pou l di an fonksyon de tout pwoblèm li wè yo, lap dakò, lap konpa zewo, lap rekòmanse. Amnisti an vle di konsa. Tout moun ki touye Jovenel yo, Jovenel ap tann yon bagay li menm. Jovenel ap tann ke sistèm nan chanje. Paske Dessalines tou ap tann sistèm nan chanje. Enben, jistis ap pou Dessalines, l ap pou tout lòt moun. Lè l ap pou Eveline Sincère, l ap pou Diego, l ap pou tout moun. Lè yo wè sistèm yo t ap goumen an chanje. E chanje pou l chanje, se pa paske ou ka leve Jovenel, Jovenel mouri nèt. Ariel, Martelly, tout moun sa yo, klèman, nou pral fon Yon komisyon de verite ap sou pye, yap rale dosye tout nèg, nap wè tout nèg ki te asasen yo, paske lè w kite se ameriken ki rale chak nèg aletranje, premye bagay yo bezwen yon firm avoka ameriken pou pran, lòbi ameriken, tout kòb, epis, marinad, aransèl yo te pran pou nou isit. Ebyen se ameriken yo k pran kòb sa depi yo parèt avèk kabinè davoka yo ki retire pantalèt sou tout nèg fè yo pran tout kòb ou avan yo kòmanse.
Eyy ala traka papa bagay la senp bagay la senp wi frem bagay la senp avoka lot bò yo frèz e sè byeneme yo etidye dwa de desann lè pantalèt Dwa de desand lè pantalèt. Avoka pa bò isit, yo etidye dwa de kase fèy kouvri sa. Osi senp ke sa. Menan matmwazèl e mèsye, byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Ayayay gen Bondye nan Ayiti a spesyal. An tande militan sa yo. Jodi a, map salye popilasyon an. Jodi a nou menm nou met pye nou atè a. Nou di militan yo pa kapòt. Nan sans sa pou m di jodi a, nou te siyen yon akò 11 sektanm, nou menm nou se sinyatè akò 11 sektanm nan. Lòske nou gade nou wè se nèg a vès, nou wè se nèg a vès. Jodi a, Ariel Henry pran si nèg k al negosye yo nan pou pèp ayisyen an. Yo, negosasyon an li pa byen fèt, jodi a nou menm, nou demake nou de akò sa. Akò sa, nan 4 mwa, li bay grangou, li bay chomay, yo moute gaz. So, nou dezakò ansanm avèk Ariel Henry. Baz yo kòmanse met pye yo atè a. Men, jounen jodi a, poukisa batay mwen fè nan Kanapevè, m pa ka nan meri de Pòtoprens, gen delegasyon an la. Jodi a, politik, se pran ou pran. Se pou w pran pouvwa! Jodi a nou menm pèp baz la, nou menm Fòs Dèlma, nou menm Fòs Kanapevè, Challenger Popilè, Team Zonbi, nou pran Ayiti pa pou vann, nou pran reskonsablite nou! Nou serye ti mesye? Nou serye? Ayy ala traka papa! Bon mwen panse mesye sa yo gentan ap viv nan lux, nan chanmòt tout bagay epi nou toujou nan lari a? Men kesis paz! An Ariel pa selman moute gaz la l bay gaz tou. Poko janm sezi konsa. Anko 11 septanm nan l bay gaz li moute gaz. Poko janm sezi konsa. Bon lem di nou Haiti se la repiblik de koken. Sof vole kap rete ki vivre a vera ki moure a kakara nou dwe panse se blag. Donk moun sa yo ap stil toujou rete nan lari. E konsa yo ap fè tout vi. Paske dènye man gwo granmoun kap eksplike m, gade li fè 25 an ap mache nan manifestasyon. 25 an! 25 an li fap mache nan manifestasyon. Pandan 25 an sa, lap eksplike w, li te kal nan mòn, li travay, li tap fè ti lajan. Men non, fòn ret ap tann leta. Tann leta! Kontinye tann kap banou djòb, kap banou dis, kap banou dat. Menm jan dènyeman lòt la di m konsa, li bezwen yon djòb. M mande ki metye ou, ki sa w aprann, nenpòt sa w ban m m ap fè. Men se kwa listwa? Fò w gen yon metye! Fò w gen yon metye! Donk se pa pou san rezon m souvan di nou, jou Ayiti gen travay, gen yon seri de moun ki p ap ka ret ann Ayiti paske yo p ap ka travay. Seryezman wi frèz e sè, menm si w tande nèg la te gwo senatè, li te gwo depite, yon sèl bagay li ka fè nan lavi l byen, mechanste, vòlò. E sa sèlman l ka fè. Donk, imajine yon nèg ki tap vòlè, vòlè, vòlè, pran konbyen milyon, siyen kontra, etsetera, epi sa w tande a, FBI pral mete w anba kòd akoz ou patisipe ou finanse touye prezidan. Tout lajan sa yo tap vòlè a la, a kèl fen? Pou tal touye yon prezidan?

Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. E mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco. N ap kwoaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn.